Map salye tout moun kap swiv fòmasyon an e tout moun ki toujou abòne tout moun ki toujou like e mwen remèsye nou e se yon plèzi pou mwen lèm wè nou pote anpil atansyon avèk fòmasyon m yo e mwen toujou fè posib tou pou mwen pote fòmasyon ki entèresan pou nou e tout moun ki poko abòne yo tou se enpòtan Se enpòtan pou nou abone yon fason pou nou kapab toujou update ak tout nouvèl fòmasyon yo. E jodi a mwen vle pale nou de repatisyon, kòman pou nou repatisyone yon diske di. Repatisyon ki sa li ye? Se lè nou klike nan disk PC osinon my PC osinon nan my computer Nou wè gen 2 diskedil la. Diskedil la li divize an 2 pati. Nòmalman, avan nou fè sa, nou dwe konn yon enfòmasyon poukisa sa pou nou fè l. Men poukisa nou sipoze fè l. Premyèman, nou gen dwa bay fòmate machin nan pou nou, nou pa gen anyen, nou pa gen kle usb, nou pa gen yon diske di ekstèn pou nou transfere fichye yo ki sou machin nan. Sa se yon premye rezon. Dezyèm rezon, machin nan gen dwa te gen yon chòk rantre sou li, yon yon bagay ki pase konsa. Nòmalman fòk nou rele yon teknisyen pou nou fòmate l. Nou pa ka sove anyen. Men si pa egzanp nou te gen re disk lan repatisyone, nou pa t ap nou t ap bay fòmate l tèt frèt. Gen anpil gwo enfòmatisen ki pa konn kòman pou yo fè sa. Gen anpil moun ki inyore sa. Jodi an, m ap fè nou konnen ke se enpòtan e m ap aprann nou kòman pou nou fè l. Nòmalman, pou nou repatisyone diske di lan, nou gen yon klik dwa n ap fè sou My Computer osinon mipe. Pi 10 pisi. N ap klike nan Manage. Imedyatman nou klike nan Manage, nou pral klike nan Disk Management. Li montre nou diske di lan kounye a. Nòmalman li montre nou diske di lan, nou gen yon klik dwa n ap fè, n ap klike sou Shrink Volume. Nan bouton sa. Nap ouvèl. Li pral kreye yon patisyon pou nou. Nou ka chwazi patisyone li mwatye mwatye. Nan gou nou, selon nou vle. La li ban mwen 110645 megabayt. Mwen menm map chwazi fè yon patisyon 80645 megabayt. Men ni, map klike sou bouton sa. Nòmalman li patisone 78 jiga 76 pou mwen. Se nòmal, 78 jiga 76 sifi pou mwen fè pou mwen transfere tout fichye yo avan mwen fòmate machin nan. Nòmalman toutan li ban mwen lanwa, travay la poko fini. Mwen gen yon klik dwa map fè sou li, m prale nan New Simple Volume, map fè Next, map fè Next. Li pral rele Dix mwen an Dix 2, osinon m gen dwa chwazi, m rele l e mwen ba l lèt mwen vle ba li a, 2 a, mwen kite l konsa. M ap fè Next. Nan kote ki ekri Volume, Label la, sa se non an. Non ou sipoze ba li a. M ap rele l My Backup. M ap fè next. Kounye a la li ekri formatting, imedyatman li fin fè l, li ouvè yon fenèt pou mwen. Sa se nouvo disk lan. Si m fèmen fenèt sa, si m ale nan disk pc, la kounye a la n ap wè mwen gen 2 patisyon. Se kòm si m te gen 2 diske di anndan machin lan. E se trè senp. Imedyatman nou fin fè sa, n ap pran tout fichye yo ki nan document. N ap transfere yo nan pati disk ki deja patisone a. N ap pran pikti fichye ki nan Document, fichye ki nan pati Desktop lan. N ap transfere tout nòmalman nan nouvèl patisyon nou kreye a. E answit nou kapab fòmate machin nou san pwoblèm. Nou pap pèdi anyen. Sèlman nap toujou raple teknisyen an gen yon patisyon diks ki pa sipoze li fòmate. Pa neglije abòne ak chanèl la moun ki pako abòne kite yon like, kite kòmantè, patajel. E mèsi se te yon plèzi pou mwen dèske nou tap swiv fòmasyon an.